Hello everyone I'm Doctor Beatrice Hyppolite and this is your world. Bonjou bonswa tout moun tou depan de lè nou ap gade cho a. E ke byenveni pou yon lòt emisyon Your World avèk Doktè Béatrice Hyppolite. Jodi an nou gen privilèj pou nou resevwa pou yon dezyèm fwa Mèt Claudel Daniel nan studio an e ke ki pral fè yon brase lide ansanm avèk nou spesyalman sou dènye tweet ke prezidan aktyèl la li menm li te mete sou social media li ki se Truth Social e ke kote Mèt Daniel li menm li pral vrèman ede nou konprann ide ki dèyè sa e kòman nou kapab apwoche l. Men anvan menm ke nou rantre lan manman koze an, N ap pran leswen sa n pa bwile politès yo pou nou salye Mèt Claudel Daniel. Mèt Daniel, bonswa. Doktè Hyppolite, bonswa e mèsi anpil pou envitasyon an. Se toujou yon plezi pou nou prezan ansanm avè w pou nou kapab eklere tout oditè e oditris ki branche pou gade Your World kote gen yon travay ekstraòdinè ke w ap fè nan kominote a. Mèsi anpil pou sèvis sa. E nou a la dispozisyon pou tout kesyon pou eklere antèn moun yo. Ok, mèsi Mèt Daniel. N ap kòmanse jan m te di odebi an, gen yon tweet ke prezidan aktyèl la li menm ke l te poste sou Truth Social ki kite yon pakèt moun. Lan dout. Dabò m ta renmen kòmsi koeks ou di moun yo kisa twit sa te ye e kòman kòmsi pou ou konprann li e kòman w kapab ede nou menm a konprann li. Ok.
Li enpòtan pou nou etabli yon ti kontèks sou kote twit la soti, kisa ki pwovoke l, avan ke nou rive nan kisa ki anndan twit la. Nou pa pral rantre nan tout lè detay men jis pou nou bay yon ti kontèks global. Alò, te genyen yon kontraktè afgan, kontraktè se yon moun ki te konn travay avèk Department de la Justice, Department of Defense, a lepòk lè Etazini te gen yon baz an Afganistan, e misye sa te konn bay sèvis sekirite. So misye sa sou gouvènman Prezidan Biden lè ke yo te deside gen yon ròch ki te fèt pou yo kab rapatriye yon seri de moun Ozetazini lè ke Taliban yo tap yon ti pe pran kontwòl Afganistan, eben mesye sa nan pami moun ke yo te vèt ki tap travay pou an Afganistan, yo te bal otorizasyon poul rantre Etazini poul fè azil politik. Li te aplike pou azil sou prezidan gouvènman Biden nan, men resamman nan debi 2025 lan sou gouvènman prezidan Trump lan yo te apwouve azil pou mesye sa ki se yon Afgan. Alò se mesye sa ki, m ta ka di an tèm angle, ki snap. Vle di ke gen yon moman, èske se yon moman de foli oubyen ki sa, nou pa konnen, oubyen èske se yon bagay ki premedite ke nou pa konnen. So, li fè yon aksyon kote ke li atake de gwòd. Paske w konnen ke prezidan paralèlman kounya la li gen tout yon seri de site prensipalman demokrat ki gouvène pa lè demokrat kote ke li di gen anpil vyolans e ke li voye gad nasyonal la pou al retabli sekirite nan vil sa yo e nan pami vil sa yo gen la kapital ki se DC. Alò pou epòk Thanksgiving nan te genyen de twoup ki te aksepte paske se mande yo mande w li nan gad nasyonal la. fò w dakò. Menm si se gouvènè a avèk prezidan an ki pran desizyon an. Donk yo te volontye pou yo ka vin patisipe nan twoup ki ap bay sekirite pou redui ensekirite nan DC. Alò, se afgan sa, ki se moun sa ki te fenk jwenn azil politik lan, kounye a la menm li atake oubyen li tire sou 2 manm Gad Nasyonal la e gen youn ladan yo ki mouri. Gen youn ladan yo ki nan kondisyon kritik. Se sa ki background ki etabli sa k pase a. Efektivman, malerezman, gen moun sa yo ki viktim, men se, ou ta di se van moun yo t ap tann pou y al Lagonav, otomatikman ke bagay la pase, anpil moun pete kouri avèk pwoblèm nan, e prezidan li menm li tou atrap li, epi li fè tweet la, kote ke li tou pwofite pou l. fè tout yon seri de deklarasyon ki an patikilye di ke gwo ekip moun ki ap soti nan yon ekip peyi ki se de dechèke yo ye e ke yo pa bezwen moun sa yo nan peyi a e yo tou pwofite pou 19 peyi ki te deja gen travel ban sou yo deja kote moun sa yo pa t ka rantre nan peyi a i enkli Ayiti eben tout moun sa yo a kounye a la gwo poz ki fèt sou dosye moun sa yo a nan imigrasyon. E poz sa li enkli anpil bagay ke nou kapab devlope pa lasuit. Se tou yon opòtinite pou sa ke, si nou byen ap analize kesyon yo, ki te etabli nan pwojè 2025 ke ta pale de li pandan eleksyon an, ke anpil moun tap denye pou di se pa vre, se vre, li egziste, li pa egziste, men nou ka wè ke lè yap fè konparezon yon seri de klip pa rapò a sa yon seri de moun ap di, parapò yon seri desizyon ki ap pran, ke gen anpil nan eleman ki te enkli anndan pwojè sa a, sa bay yon okazyon pou yo tou pwofite pou yo aplike desizyon sa yo. Finalman, nou genyen tou lide kote ke moun sa yo gon pwen ki rele la remigration an anglè, paske yo estime ke, Les minorités commencent à devenir la manorité, la majorité.
Sa vle di ke. Sa reprezante yon gwo defi. Ke yo menm estime ki se yon gwo defi pou yo deja, depi kounye a la. E pa bliye toujou gen yon aspè kote ke lè y ap pale de DEI, se yon nanpwen ke yo toujou itilize. Swadizan ke nou pa merite, ou se yon doktè, ou gen tout kalifikasyon ki posib, men yo estime ke malgre sa, se kòmsi se yon favè ke yo fè w si w rive nan yon pozisyon. E defwa malgre ke w pi kalifye ke moun ki ap bay pozisyon an, nan ti pozisyon ke w ye a, kote ke w pa pami yo a, malgre sa yo estime ke se yon favè ke yo fè w, e. Ou di mwen plas ou pa ta menm la. Egzakteman. E menm onivo dè benefis, kote ke gen anpil benefis yo eseye fè konprann ke se, pa egzanp, moun nwa ki benefisye yo oubyen se latino ki benefisye yo. Alòske kounye a la, lè n ap gade pandan te gen shutdown nan, anpil moun remake ke anpil nan benefis sa yo se pa nesesèman minorite yo ki benefisye yo. Donk, pou nou retounen nan kesyon imigrasyon an, gen anpil gwoup, latino, azyatik, blak ki soti an Afrik, karibeyann, lè ou pran tout moun sa yo mete ansanm, ki ap repwodui anpil, li remake ke yo kòmanse konstitye yon sètèn majorite o nivo de elektora. Kounye a yo pa vle pèdi kontwòl pouvwa a, donk yo panse ke se ta ka yon bon moman pou o nivo imigrasyon, tout sa ki te pran kòm desizyon patikilyèman de 2021 a 2025, pou yo ta va revize tout desizyon sa yo, kit se moun ki te gen green card, kit se moun ki te pase nan tps, kit se moun ki te pase nan cbp, kit se moun cbp one, kit se moun ki te vini kòm refijye, tout moun nèt an jeneral prezidan nan tweet la mande. Y konpri menm moun ki ta citizen. Y konpri moun ki te citizen men a yon nivo ki yon ti jan diferan paske moun ki te citizen yo Y ap anvizaje posiblite pou ta retire citizenship sa nan men moun sa yo. E se sa k fè gen yon pwen ke nou pral pale de li talè a, ki lye avèk ice, avèk randevou ke y ap bay nan imigrasyon. Lè yo ba w randevou nan imigrasyon, ki jan pou w jere sa, paske gen anpil prekosyon pou moun yo pran kounye a lè y ap ale nan imigrasyon, nan randevou avèk ice. Ok. Nou pral adrese tout prekosyon sa yo ke ou. ou di pou moun pran men si m ta vle rete sou tweet la sa a se desizyon emosyon opinyon prezidan an men nou konnen tou peyi an li reji li gen konstitisyon li gen lajistis li gen tout bagay sa yo ki pou rantre an liy de kont. pou n ta di ke anvan kòmsi pou sa prezidan li menm ta gen kòm opinyon pou yo te kab vini vrèman vre rantre an aplikasyon. Kisa lajistis li menm, ki apwòch ke lajistis li menm li ka genyen pa rapò ak desizyon prezidan ke li menm li ta renmen pran an? Ok. Li enpòtan pou nou etabli sèten priyorite o nivo dè lwa pou nou konprann ki jan sa mache. Se vre ke prezidan gen anpil latitid o nivo imigrasyon, sa l ka deside fè, sa l ka pa vle fè, sa l ka rejte, li gen anpil latitid. Men paralèlman, si pou yon lwa aplike fòk se o nivo kongrè a ke l pase. Nan sa k so nou sot pale okòmansman, nou di gon twouth gen social tweet ke prezidan an fè. Nan di ke son tweet. Se pa menm yon executive order. Se li monte sou telefòn li, m pa konnen inè, dezè di maten, li konn ba la cho, li tape epi li tekste. Donk se sa ke l ta swete. Sa vle di ke sa pa gen ankenn efè. pa li menm fòs legal. Lè w pran yon Executive Order, li gen yon pòte legal ki pi enpòtan. Paske la, prezidan siyen l, li evoke yon seri de lwa, lè l ap pran yo, pou l di an fonksyon de tèl lwa, tèl lwa, tèl lwa, men sa m ap pran kòm desizyon. Lwa sa yo a, le pli souvan, w ap jwenn ke yo challenge yo o nivo legal. Sa vle di ke gen de gwoup denterè nan sosyete a, si se bagay imigrasyon, w ap wè gen de gwoup denterè ki pran yo, ki al devan de jij, epi ki di jij la, èske desizyon sa a ke prezidan an pran li legal? Men la n ap pale de yon tweet. Kounye a la, avan n ale pi lwen, kounye a, parapò a tweet la, an tèm de desizyon yo, se moun ki nan chak enstitisyon ke l nome yo, se yo menm kounye a ki ap pran de sikilè e ki ap pran de desizyon pou eseye rann. Souwè sa ke prezidan te genyen an vin yon reyalite. E sa ka pral kesyon m nan wi, m te vle di ke prezidan an li menm nou konnen kòmsi e otomatikman lan pèsonalite l, lè ke l vini ansanm avèk yon ide oubyen li vin ak yon tweet, li gen ajanda l pou l fè l tounen reyalite ke li ta swete an e ki malerezman nou jwenn anpil moun ki ozalantou l. Kouman yo vrèman ap kapitile. Ou konprann? Pa gen okenn rezistans ki fèt. E il parait ke kòmsi ou wè nan jan bagay yo ap dewoule, dèfwa ou di kèt, èske gon moun ki la kòmsi pou ta sèvi kòm on vwa de rezon? Men, m konprann tou ke yo ap fonksyone avèk yon prezidan ki pa gen kapasite sa a. Bon, yonn nan pwen ke depi lè prezidan te nan premye manda l ki te toujou parèt klè, se ke si w pa lwayal a li, ou pa gen plas bò kote l. Donk sa vle di ke nan diferan moun ke nou jwenn nan diferan de pozisyon kounye a la a, Se de moun ki avègleman ap eseye satisfè tout sa ke prezidan an ta vle reyalize. Malerezman, nan sèten sans, enstitisyon ke nou gen kounye a la ki ap sèvi kòm, m ta ka di, pwen de sipò oubyen pwen de rezistans la, se lajistis. Alòske l pa ta sipoze kòm yon pwen de rezistans, ta sipoze yon kote ke w ale pou w etabli le mot du doigt. Se di ke non la justice est aveugle. Moun ki gen rezon an, ke l bay rezon. Men alòske la gen de moun ki oblije ale nan kòt se jis paske gen de desizyon ki ap pran oubyen ki anonse ki o kontrè de la konstitisyon. Donk lè konsa moun yo pa ka rete pou jis aksepte l. E moun sa yo ki nan pozisyon ki la yo. ki pa deside pou yo kapab tyalenj desizyon oubyen jijman ke prezidan an pote a, donk moun sa yo annik egzekite sa l di yo. Donk kounye la, si nou sonje nan premye manda a, yo te gen de moun tankou Chief of Staff Jeneral Kelly, yo te di a, e ke nou gen yon adilt in the room, se yon bagay kèlkonk, li gen dwa Alòske kounye a la, menm konnen nou pa konnen ki moun ki chief of staff, paske se 2 moun ki, se prezidan ki sanse ap egzekite tout bagay. Wi, paske gen anpil moun alò ki di lan lari an, e m ka konprann apwòch yo, avèk tout respè ke yo genyen pou sistèm jistis lan, e tout konfyans ke yo vle gen nan sistèm jistis lan, men kounye a la, jan bagay yo ap opere, Jan prezidan li menm li fonksyone e kòmsi sistèm jistis lan se lan pòch li l ye. Ok i gon bagay ke yo rele bò isit la prensipalman o nivo federal forum shopping so kisa bagay la ye gen de jij o nivo federal ke de prezidan nome e li bezwen nome yon avi Donk sa vle di ke gen de jij ke se Prezidan Reagan ki te nome yo. Yo toujou konsidere sa, sa son jij repibliken. Si son jij ke Prezidan Obama nome, a sa son jij liberal. Tel Biden, son jij liberal. E Prezidan Bush, menm jan tou avèk de jij ke Prezidan Trump nome, etc. Men kòm yon avoka, eske se apwòch sa l ta sipoze genyen, si n ap konsidere ke jistis sipoze blank? Non, kounye a la, si nou rete nan fòm shopping nan, li gen yon bagay ki rele venue. Gen yon prensip ke nan dwa, ou sipoze gen yon pwen datach pa rapò a kote ke yon fal sout la against ou a, oubyen kote ou menm ou pral fal li a. Fòk gen yon pwen datach. Ou pa ka rete out of thin air epi ou deside ok se la m prale. Men pa kont o nivo federal yon jan diferan paske federal. Donk kounye a la, men pa kont fò tou stil toujou jwenn yon ti minimòm ki pou atake w a state sa a oubyen a court sa a. An nou pran egzanp. Si w pran bagay imigrasyon pa egzanp, ok? Nou gen 2 pati. Nou gen prensipalman moun ki nan pati repibliken yo ki di w a fòk afè imigrasyon se pou yo fèmen bòdè yo, build the wall, eksete, eksete, eksetera. Alòske w ka jwenn an pati, m di an pati paske prezidan e, e, e. Obama te depòte anpil moun tou, ke ase souvan yo pa di, plis moun lontan ke Prezidan Bush, pa egzanp. Donk, sa vle di ke,
dè deu ka, le mal è la. Donk, men pa kontr, g'on seri de desizyon kote ke ou ta di la lojik ta sipoze prime, lè Repibliken yo, se yo menm k'ap fal on sout, Yo si ke asire ke Guy Philippe la se yon moun ke yo nome, yon moun ki ap viv nan zòn sa a, oubyen te gon desizyon ki te pran nan zòn sa a pou asire ke li gen yon koneksyon avèk state la, avèk kòt sa a pa egzanp, pou ke se kay jij sa a ke y ale. Oke? Donk kounye a la menm, li menm li ale prensipalman bò kote de jij ki repibliken, ke repibliken te nome. Menm jan tou si se lòt gwoup la, tankou nou di ke se National Immigration Lawyers Association, ki ap fon sout kote ke se an favè de la popilasyon yo estime ke kondisyon yo pa bon e yo panse ke se liberal yo ki ka petèt ba yo plis yon pi bon rezilta enben yo menm ya pral fè sout sa devan yon jij ki plizoumwen liberal kote yo ka jwenn yon desizyon favorab se sa ke nou rele forum shopping an tan nòmal se pa konsa l ta sipoze ye tout kòt ta sipoze blind depi ou vini tout moun ta sipoze baze sou kisa lalwa di. Men malerezman nou ka remake l, menm avèk Supreme Court la, si nou pran dènye desizyon sou Roe v. Wade, kote ke tout jij lè y ap nonmen yo di, bon, se lalwa, se yon bagay ki etabli, pa gen moun k'ap al revizite Roe v. Wade, men a la premyè okazyon ke yo te genyen, lè ke yo fin gen kontwòl. Avèk yon sipè majorite de Supreme Court la, ebyen yo revizite l epi yo pran de desizyon. E se menm bagay la kounye a la pou nou retounen pa rapò a desizyon nan tweet ke prezidan sot pale a la, ou ta pale de citizenship, eben nan semèn kap vini la, Supreme Court la fenk anonse ke li pral pran, li pral tande agiman pou moun ki di ke pou w ka gen sitwayènte a, fòk paran w legal Ozetazini. Lontan kijan l te ye?
Sa se pou timoun ki fèt isi yo. Yeah, se te jous soli.
Gen la lwa di san, gen la lwa di sòl. Etazini se la lwa di sòl. Depi ou fèt Ozetazini, kèlkeswa moun ki paran ou nan, yo ba ou sitwayènte a. Alòske, kounye a la, prezidan an mande ke di sa se twòp libètinaj, twòp koze, fò yo chanje kesyon an. Siprim Kòt la pral tande l. Lontan, lè te genyen. yon sèten balans. Yon grenn jij te gen dwa chanje pozisyon li pou di, a ok, gon chans. Men la gon sipè majorite ki repiblikèn, pa konsekan tout moun sou sispens pou konnen ke malgre konstitisyon an di ke se sa k fè l te toujou konsa depi o debi, poukisa se kounye a pou l ta va chanje? Depi w fèt Ozetazini, ou sitwayen ameriken. Men nan jan ke moun sa yo a menm yo jwenn de rezon pou yo kapab jistifye de koze, nou pa konnen ki sa ke Supreme Court la ap vini ansanm avè l e se yon nanpwen ki retounen nan afè. Men ou konnen, e alòs yon ti parantèz tou kout ke m ap louvri, dèfwa kòmsi lè w ap poze kesyon sa yo, ou gen tandans menm souri nan kè w, paske desizyon ke prezidan li menm li vle pran an, Se yon desizyon ki te ka menm afekte dènye pitit li. Paske manman pitit sa a li menm, li pa t ameriken lè l te fè pitit la. Se yon moun ki ka gen kèlke ane depi l sitizen peyi an. So lè l te fè pitit sa a, li menm tou. Lè sa a l pa t ameriken. Ou konprann? Non, alò se pou m montre w. Koute m, m konprann trè byen sa ke w vle di. Se ke gen yon sèten ipokrizi nou pa bezwen pase pa kat chemen pou nou di ki egziste nan pa vwa prensipal tout desizyon ki ap pran la yo. Si n ap gade. Lè y ap pale de travel ban pa egzanp, e majè pati peyi ki afekte yo se de peyi kote ke moun yo se nwa ke yo ye. Se de peyi afriken, se Ayiti, se Somali, se prensipalman sa. Eske gen de peyi ke prezidan li menm li konn ap rele pou di konsa ke poukisa se pa moun sa yo ki vini sa tankou Laswèj, Lanòvèj, moun sa yo a. Donk sa vle di ke li gen yon preferans. So, eske lè y ap pran desizyon sa yo. yo fè de konsiderasyon pirman rasyal, yo pa p kite l parèt. Men lè w gade rezilta a, oubyen lè w gade sèten analiz ki ap fèt, ou ka di ke a, bagay la te panche yon bò. Ou ka santi ke dèfwa, m ta ka di rezònman kritik ki fèt la, se pa yon rezènman ki nesesèman onèt. Paske yo jis pa vle mete bagay la devan jan l ye, yo itilize de lòt sibtèfij pou abouti a yon rezilta ke yo bezwen. Ke yo menm yo bezwen.
O, se domaj. Mèt Daniel, nou gen apeprè 358 mil moun, Ayisyen an patikilye, ki anba stati tps. Alò lè nou di kantite moun sa a, li pa sèlman moun ki te vini sou pwogram Biden nan. Moun depi byen anvan, depi 2010, lè administrasyon Obama a li menm li te bay Ayisyen tps. E ke nou jwenn anpil nan moun sa yo, nan 358 mil moun sa yo ki toujou gen tps lan. Nou jwenn gen ladan yo ki pandan peryòd sa a k al lekòl, ou jwenn e ki gen avèk tout kalite pwofesyon, genyen k gentan achte kay, genyen k gen student loan, genyen k gen machin, so sa vle di moun yo gentan yo etabli e gen yon pakèt tou ki gen pitit. So kidonk ki dega ke ou menm ou ka kòmsi an. ou wè ki ka rive nan desizyon sa pou kanpe stati tps la pou lè ayisyen? Bon, nou pa bezwen di pou lè ayisyen, pou kanpe stati tps an jeneral. Paske gen de peyi ki gen stati tps byen avan Ayiti. Lè peyi nan amerik santral la la. Lè Ayiti te plizoumwen stab. Alò m di Ayiti se paske m pa fè rechèch pou m konn pou lòt peyi yo eksepte Venezuela. Mwen jis vle yon ti jan etann kad la pou nou ka wè ki pòte jeneral ke desizyon sa kapab gen o nivo ekonomik. Paske lè w vin mete Ayisyen yo ladann, ant Ayisyen avèk Venezyelyen se apeprè 900 mil pou ale nan 1 milyon moun. Paske se pa Ayisyen ki gen pi gran gwoup moun ki enplike nan sitiyasyon sa. Donk sa vle di ke nou menm nou still yon ti majorite pa rapò a kantite lòt moun ki gen estati sa. Lè nou gade aspè ekonomik la, menm pou Etazini, se yon sitiyasyon ki vrèman, ki ka katastwofik. Paske, si w pran 300 mil moun ki pran loan, ki te vle achte kay, ki te vle achte machin, kit se pou y al lekòl. E kou ta demen maten ou leve ou di tout 300 mil moun sa yo a, 350 mil moun, menm si chak moun sa yo ta va gen 10 mil dola ke yo prete, ou imajine w ki kantite kòb ke tout moun sa yo ta annik leve pati ansanm avè yo e ki enbalans ke l ka fè sou sitiyasyon ekonomik peyi a. N ap pale inikman pou gwoup ayisyen yo. E si w ta va vin ajoute Venezyelyen, Somalyen, Kiben, tout lòt moun ki te benefisye de pwogram nan, mete yo ansanm, e si kounye a la montan sa a nou di dimil dola pou nou te mete yon ti montan ki pi piti, men n ap pale achte kay, n ap pale de dè santèn de milye de dola. Donk sa vle di ke se yon kantite kòb ki vrèman ki fè sans e ki ka debalanse yon ekonomi. Men gen yon lòt dezyèm aspè tou. Ou ka konstate prensipalman parapò Ayisyen. domèn sante a, yon seri de djòb ke anpil lòt kominote pa vle fè, e patikilyèman de moun ki leve isi, se Ayisyen sitou ki okipe yo.
W ap pale sa. Pale de HHA.
Oubyen CNA. CNA an patikilye, kote ke w gen de moun, e pandan peryòd kovid la, kote ke m ta ka di kominote a vrèman kite mak li. o nivo si tè a. Paske gen anpil moun la ki ap viv, ki ap pale, ki petèt ap, ki nan lari ap revandike pou mande pou voye Ayisyen ale, petèt ke se yon Ayisyen ki te soutni l pandan peryòd sa, ki fè ke jodi a la li ret vivan. E nou ka gade diferans ki gen o nivo dapwòch nan responsab yo pa rapò a Kanada. Paske o Kanada, kote ke kominote Ayisyèn nan te plizoumwen jwe menm wòl la, gouvènman o kontrè, Se onore l onore yo, se moun ki pa te gen papye e ki te travay pou ede moun sa yo a ki ap fasilite y jwenn papye. Pou yo di moun sa yo nou vle di nou mèsi paske nou te la pou sipòte nou, paske nou te la pou ede nou. Enbedon, ou menm ou pa te gen papye men ou te travay, ou te ede nan kovid, vin jwenn nou n ap ka fon jan pou eseye vè w jwenn dokimantasyon. Alòske isi, m ta ka di pou n pran pwovèb kreyòl la se rann sèvis bay chagren. E paralèlman tou, kòm konsekans, gon ekip enstitisyon, agency, nursing home ki kounya la gen short staff paske moun yo pè al travay. Ou pa konnen ki lè asa ap debake, ou pa konnen ki lè ki gon pwoblèm, menm lè ke moun nan gen papye travay. Paske nou ka konstate nan lari, depi ou gon non ki siyen Ramos, Hablemos español Enben, ou son target. Donk sa vle di ke gen pwofesè lekòl, gen nès kap al travay, gen elèv lekòl, jis paske yo pale español, yo gen yon vizaj ki sanble español, enben moun nan lari san ke. pa gen ankenn probable cause, paske nòmalman se oubyen ou gen yon warrant oubyen ou gen probable cause, yon koz pwobab, ki vle di gen yon bagay ki posib ke w ta ka fè, ke yo ta va rele w, mande w ki non w, kote w soti, nan ki peyi ou te fèt, eksetera. Men konn sa ki pi dwòl nan kesyon sa, se ke w gen yon seri de zele, de moun ki se yo menm tou dorijin. latino, de nwa, petèt de karabeyen, e menm de ayisyen,
ki yo menm twouve ke kòmsi yo nan yon pozisyon de tèlman dotorite, enpi yo kwaze yon lòt konpatriyòt ki ap mande yo nan ki peyi ou te fèt. Jis paske yo santi ke yo gen pouvwa nan men yo, yo gen kapasite pou yo kapab, ou konprann, fè santi ke yo chèf. E ou wè sa w di an la a, se domaj. M sonje nan peryòd anvan eleksyon yo, m te gen opòtinite tande de ou twa Ayisyen ki pale. Alò sa m pral di an, se pa paske m vle retire dwa moun nan men yo non, paske se yon bagay ki enpòtan, kèlkeswa jan yon moun panse oubyen desizyon moun nan pran, Se dwa l, fò w respekte sa. Moun nan gen dwa pou l vote pou kèlkeswa kandida ke li santi ke ki preferans li. So, m pa gen anyen a a repwa nan sa. M pa gen okenn repwòch pou m fè nan sans sa. Men sepandan sa ki te on ti jan parèt deranjan se lè m tande 2 ladan yo di. Mwen menm m pral vote pou mesye a menm pou l ka voye dèyè moun sa yo ale. Bon, menm lè w te ka gen yon pwoblèm pèsonèl ansanm avèk yon Ayisyen oubyen 2 Ayisyen, m pa kwè w ka gen yon pwoblèm pèsonèl avèk 358 mil moun. E menm lè w ta gen yon pwoblèm avèk 358 mil moun, konnen tou, lè ke ou menm ou opte pou vote yon moun jis pou l ka al fè moun sa ka al fè yo mechanste, Ou pa fè 358 mil moun sa a sèlman mechanste. Ou fè 358 mil moun sa a, yo gen pitit, yo gen madanm, yo gen mari, yo gen manman, yo gon zanmi, yo gon ti, yo gon moun kèlkonk y ap sipòte. E otomatikman, finansyèman yo pa gen mwayen pou yo pwodui, so ou kraze tout moun sa yo. Youn nan bagay ki enpòtan pa rapò a kesyon ke w soulve la, se ke imigrasyon an jeneral se yon kesyon ki trè konplèks. Se pa jis ke w chita w di w gen yon moun ou vle ale epi yon moun vini. Otomatikman ke yon moun deplase se yon fanmi ke w deplase. E lè moun nan deplase li soti avèk yon objektif. E le pli souvan, li gendwa se yon moun ki te deplase pou etid, pou nou ale nan sa ki yon ti jan parèt pi benign, ki inofansif. Men menm moun sa lè l deplase. Li vin gen des objectifs ke li devlope. Si moun nan etabli nan peyi a, pa rapò a Ayiti, bidjè Ayiti kounye a la se sou la diaspora. Se près de 4 milliards de dollars pa ane ke diaspora Ayisyèn nan voye an Ayiti. So imajine ou kounye a la 350 moun, mil moun sa yo a. Menm si se ankò in fwa pa ane, moun sa yo voye 100 dollars par mois. sa ba w 1200 dola pa ane, miltipliye 350 mil pa 120 pa 1200 dola konbyen kòb sa ta va ba w pa ane? Donk sa vle di ke se tout yon peyi ki chita sou do dyaspora ayisyèn nan, nou pale pou dyaspora ayisyèn nan an patikilye. Donk imigrasyon tèlman se yon bagay ki konplèks, ki genyen diferan. aspè ladan l pou kapab manipile, se petèt youn nan rezon ki fè ke diferan gouvènman pase yo toujou di y ap pral fè yon refòm ki konpreyansiv o nivo de limigrasyon epi li pa janm arive etabli paske gen twòp enterè ki an je. Mwen menm gen de aspè ke ase souvan m poze tèt mwen kesyon ladan l pou mande èske se pa yon ploy ekonomik pou le gouvèneman ameriken tou ke l ye? Paske lè pa egzanp ou pran 350 mil moun tou. Ou ba tout moun sa yo a rezidans. Eben gon kòb ki ta pral fèt o nivo de papye travay ki pap fèt. Paske lè moun sa a pral renouvle si se pou 18 mwa oubyen si se pou 12 mwa kote ba papye travay la, gon kantite kòb ke w mande l. Donk fò moun sa a jwenn kòb sa a pou l ba ou. Si kounya la fò m. Dènye aplikasyon sa a, m kwè pou tps lan se te 570 dola. Donk imajine w 350 mil fwa 570 konbyen kòb sa fè. Pou nou menm lakay an Ayiti, ta fè yon bon ti fen nan midi a non. E anplis de sa, gen diferan lòt fòm ke w kapab, pou kapab aplike pou yo, fò w peye. Si w vle adjiste stati w pou w soti nan yon stati tanporè avèk yon stati regilye pou rezidans pèmanant. Fòw peye. Donk sa vle di ke moun yo gen enterè. E kounya la aparaman nan big beautiful bill la gen plis fees toujou ke yo ajoute sur les immigrants. Supposedly sur les illegaux. Nou pran yon egzanp ki senp. Lè w pran lisans ou. Kounya gen enhanced license. Sa vle di fòl gen star la ladann pou w kapab jwenn otorizasyon pou w fonksyone. Si w poko fè l, yo fenk met yon fi 45 dola la wi. So sa vle di ke si w ap travèse la nan èpòt oubyen yon kote epi y ap tcheke papye w, se yonn ki pako verifye, yon verified document ke w bay, y a pral ban w fi 45 dola. Sa se se li menm yo rele Real ID a? Real ID.
Sa vle di ke tout fason moun yo ap pase se pou jwenn kòb. ki pou rantre nan kès leta. Pandansetan, gen tarif ki ap antre, 18 milliards de dollars, 30 trillion dollars ki ap rantre, eksetera. Poukisa yo ta ka bezwen pou se 45 dola nan men moun ki ilegal ke y ap chèche? Èske se paske kòb sa ap rantre vrèman? Oubyen se paske l pi fasil pou di kite m squeeze yon sèten popilasyon? Paske menm lè yo bay tax relief, ki kantite kòb ki vin nan men w vrèman parapò a yon moun ki se yon milyonè oubyen yon miltimilyadè? Yo gen dwa di half percent pou moun sa yo a, li fè 2 milyon. Ou menm si yo di half percent la, li ka petèt fè 15, 20 dola pou ou. Donk sa vle di ke tout, fò nou gade an tèm de pousantaj avèk montan reyèl, kisa ke bagay yo ap pote. Donk lè yon desizyon pran o nivo imigrasyon, gen dè komi, dè kominote, mwen m toujou renmen pran sa kòm egzanp. Lè w pran Ohio, Springfield, Ohio, kote ke pandan, avan eleksyon an, President ap atake ayisyen etc pa rapò a o fèt ke wi nou manje whatever sa vle di a nou pa bezwen repete donk kounye a la kijan moun yo fè ateri nan kominote sa pou tout lòt kote ki gen ozetazini pou vastete etazini poukisa se nan kominote sa ke yo te ateri se paske te gon chanm de komès nan zòn nan ki tap chèche moun ki pou travay pou yo, ebyen yo konekte avèk de zoganizasyon ki vin di ke oh li gon poul la ke yo kapab jwenn, gen de moun ki travayè pa rapò a yon kominote ke yo ta viv ki ta an dekrechenndo, ki ta ap dekrenmen, moun yo pa vle travay, moun yo te nan dwòg, moun yo pran, yo konn tout dwa yo pou yo pa al travay, alòske Ayisyen an lè l vini se travay li vin travay. Ki se youn nan rezon ki fè ankò yon fwa pou nou retounen an Kanada san ke nou pa fè yon emisyon pa rapò a Kanada, wap wè ke gen anpil moun ki di w kominote Ayisyèn nan Kanada chanje anpil bagay gon seri de djòb lè yo antre ladan li se pa moun nan konnen ke fòl travay pou vè kòb lakay li pa ka al chita poul nan pran rele òf poul mande pou bal watèvè gon seri de avantaj donk lè moun sa yo rive nan Ohio yon kominote ki tap desann enben kominote a kòmanse reviv e se sak fè yap pale anpil paske gen de moun ki vin estime kounya ke Moun sa yo vin pran plas yo. Gon seri de kay ki te abandone, moun sa yo vin kòmanse ap travay, yo remonte zòn nan. Kominote a vin ap fè plis taks, pase si kounye a la kay sa a te vo 30 mil dola, li vin vo 100 mil dola. Kantite taks ke leta ap chaje w la, li plis. Gen de sèvis ki vin ap pwopoze. Nan zòn sa a la wout pa t konn, pa t gen bis ki pase. Kounye a vin gen yon grann kominote, yo refè wout la, bis vin ap pase. Tout moun benefisye. popilasyon t ap desann ki vin etabli, popilasyon t ap desann gen yon seri de biznis ki ale, men kounye a la popilasyon vin ap re-ogmante ankò, biznis yo ap vin re-etabli. Donk sa di ke menm meyè vil la te dakò ke imigrasyon sa a te pote anpil pou kominote a. So menm jan yo panse ke y ap di nou menm nou pa pote anyen pito n ale, enben moun ki ap viv nan kominote yo vrèman, Yo travay dife nan sa. E anvan m ale nan lòt egzanp, Latin yo travay anpil nan konstriksyon. Nan Miyami, gouvènè a te pran yon desizyon pou di ke depi yon moun mete nan machin yon moun ki ilegal, y ap ba w gwo sanksyon. De jou avan lwa a antre an aplikasyon, ebyen gen yon pakèt sit kote ke Latin yo te konn al travay abandone. Paske moun pa vle konsyans mete moun nan rasin yo. Donk gon pakèt biznis, gon pakèt chantye ki fèmen. Pa gen moun. Gon pakèt, lè n al nan chan kote ke anpil fèm, se moun sa yo ki nan, k ap pike strawberry, k ap pran zoranj, k ap pran dis, k ap, bagay ke machin pa ka pran yo. Tout fèm sa yo vid. Sa fè prezantman la nan California gon ekip pwodwi ki peri paske pa gen moun ki pou. Pa gen moun ki pou travay. Sa vle di ke gon seri de djòb ke moun nan yo refize rekonèt ke se yo menm yo pa vle fè yo. Gon popilasyon ki pou fè yo. Kounye a ou jwenn ke moun ki te mèt biznis sa yo ki se yo menm ankò ki ta mande paske yo panse se sa ki ta pral sove biznis yo. Se yo menm kounye a tou ki ap mande pou prezidan yon ti jan kalma tempo. paske pèt yo kòmanse egzajere. Wi, paske nan fen jounen an yo te fè eksperyans lan deja. Moun sa yo yo te toujou egziste, men yo pa t vle fè travay la. E se akoz ke yo pa t vle fè travay la ki fè w voye chèche vwazen an. So kounye a lè vwazen an vini l ap bay bèl pèfòmans, kounye a la vwazen an vin reprezante w yon danje. Men, la ankò, nou ka mande a kèl pri? Paske, ase souvan, moun nan pa vle fè l se parapò a sa ke yo peye kòm salè. Se ou menm ou vini, ou pa gen opòtinite, lakay pa t bon ditou, yo ban ou salè ki mizerab, ou di w ap pran l paske, bon, fò w manje, li pèmèt ou manje kanmenm, w ap viv nan yon kondisyon egzekrab. Moun nan ki leve ayisyen an gen dwa estime ke mwen menm m pa viv nan kondisyon sa a. Donk, se sa ki fè ke nou, malgre tou gen E-Verify ki egziste onivo uscis kote ke nòmalman yo ta sipoze verifye idantite tout moun yo. Men moun nan ki ap kòt kònen ki konnen ke ok, si m gen dimil anplwaye, ou konprann, moun sa yo m peye yo di dola an mwens, sa gentan fè m yon sanmil dola ke m save. Donk moun nan li ap pase, l ap panse a backbone li, l ap panse a saving ke l pral fè. Donk sa vle di anpil fwa, pwoblèm migrasyon tankou m t ap di odebi, li pi vas ke yon senp. Desizyon pou di ok map voye w ale ou te rantre mal ou pat rantre mal. Alò lan jan so jan ke ou fè ou bay detay lan la mèt Daniel e kòmsi alò ide k vin pase lan tèt mwen se kòmsi moun sa yo yo vin wè nan ou menm kòm on danje paske si w pat vini pou te pran dyòb la a pri derizwa sa petèt moun yo te ka met on ti bagay anplis sou li Alò m jis ap asime, m pa konn sa k pase k ap pase nan tèt moun yo vrèman. M pa panse ke si se yon travay ou pa t vle fè, kèlkeswa motif oubyen rezon k ta dèyè l la, mwen menm mwen vini m fè l, m vini m travay. Pwoblèm nan, m pa kwè se imigrasyon an ki vin fè ke yo pa bay li paske se paske yo pa jwenn moun ki fè y al chèche yo. Sou se gen moun yo te la deja nan yon seri de domèn. Kote ke ou jwenn nan teknoloji a, moun ki nan afè AI ou tande kap vale teren kounya la, gen anpil nan moun sa yo ke yo voye pran nan lè peyi etranje, tankou Lend sitou. So, lè moun sa yo vini, men se pa ni de kòb non, sa fò pa wap tande yo ap fè de HB1 viza. Kote ke se de moun ki trè kalifye ke yap rechèche nan lòt peyi. Men bon, si wap tande Fox News pa egzanp, ou tande yo ap pale ke se pa sa prezidan te di. Ke yon pakèt chinwa ke yap. ki vini isi nan inivèsite epi ki tou rete. Yo di la ke se djòb moun ki fèt isi ke yap pran eksetera men ki sa pwoblèm nan ye? Pwoblèm nan se ke moun nan lap peye kòb la si w kalifye. Moun nan ki vini ki aksepte fè djòb sa a li menm tou l konnen ke li nan domèn ke petèt li pa kalifye pou li. Moun nan te an Ayiti petèt se yon bòs mason li te ye epi li rive isi lal travay kòm jadinye. Li pa nan domèn de konpetans li. Men m si ke menm bòs mason sa, ki di lè l ap vin gen dokimantasyon, li gen posiblite pou l al travay kòm mason, l ap fè plis kòb. Donk gen yon jan de survival. Donk moun nan li vle surviv dabò. Ok? Donk, sa vle di, imigrasyon li retounen nou a yon ansanm de desizyon. Men kounye a la kesyon an ke nou poko adrese ditou. Pwoblèm ak papye travay. Pwoblèm ice.
Kote ke moun sa yo a ki petèt ki pè ale. nan travay la, se paske yo konnen ke si yo pral ak ice, yo ka retwouve yo a yon moman ou yon lòt nan yon peyi ke petèt yo pa janm konnen, ke pa yo pa menm gen koneksyon ansanm avè l. Men yo ka eksplike m fenomèn sa a, paske se yon gwo dezòd ke l ye. An n di pa egzanp ke m se Ayisyen, ice kwaze ansanm avèk mwen, yo deside ke m ilegal, yo pran m, m pann, epi lè m gade m ateri, m ateri Jwonsodyan nan yon peyi ke m pa t janm te konnen nan egzistans mwen. Nòmalman, ou ta sipoze si w ap voye m ale, se lakay mwen pou w voye m ale. Wi, e an prensip. Se sa l ye, men sa l ta sipoze ye. Men gen anpil moun tou, lè yo kwaze ansanm avè w, moun nan pa, petèt pa gen yon dokimantasyon sou li ki di ok, men ki peyi dorijin ke l sòti, epi yo menm yo annik asime. Sa di ke efektivman se yon gwo dezòd. Men paralèlman, gen de peyi tou ki deside ke menm yo, yo pa p kolabore. Yo asime paske ou pa poze m kesyon. Wi, mwen gen dwa pa reponn, ou pa oblije reponn lè y ap poze w yon seri de kesyon. Sa se yon dwa ke w gen pou w gade le silans. Donk lè ap di lè sa sab yo te fè se rele avoka a, paske lè ou di ou pap pale se paske ou di ou vle pale an prezans de avoka ou. Donk se pou yo te ba ou avoka pou te fè lè pwosedi legal, epi sa ou pale ak avoka ou epi pou pwosedi sa te fèt. E se youn nan bagay ki te fè anpil pale anpil nan ka Orego Garcia, sa fè de due process. Se di ke lalwa Etazini se sa ki bay tout esans li. Si nou pèdi sa Ozetazini, nou mèt tounen Ayiti, moun yo mèt tounen nan peyi yo. Paske nenpòt ki moun fè nenpòt ki bagay epi gon sèten enpinite ka pral vini. Paske yon ikwon yo deside yo m voye w ale epi pwen final. Alòske si w pase devan jij, jij la di, Men kisa, men kisa, men kisa, èske w te respekte lwa, èske w te fè sa vrèman? Epi an fonksyon de sa y ap deside, ok èske n ap voye w ale oubyen èske n p ap voye w ale. Men, lè kounye a la nou ka pran yon egzanp ki trè senp. Gon ansanm de moun ke yo t ap voye El Salvador nan prizon. Jij la di, Kanpe avyon an. Dayè avyon te nan teritwa Etazini toujou. Dè moun ki pa gen anyen pou yo wè a peyi a an tèm de sitizen peyi a. Ou wè avè l oubyen pa wè avè l. Yo jis konn kèlkeswa moun nan yo pran yo voye lòt bò a. Nan ta pale de due process.
De moun ki petèt yo estime yo se de kriminèl, de moun ki petèt te gen de dosye deja. Etc epi ke yo pase yo pran yo. Men an prensip menm li se ke yo pou. Non sa map eseye konprann eske moun sa yo se de moun ki se sa. Wi nap vini la nap rive la. Sa vle di ke lè yo pran w kounya la an prensip yo ta sipoze fè yon detèminasyon pou konnen nan ki peyi ou soti epi ki kote pou yo voye w. Men lè yo te pran gwoup moun sa yo an patikilye yo estime ke Se de moun ki nan afè gang, se de moun ki kriminèl, eksetera. Moun sa yo ki te gen petèt de dosye deja, ke yo deside yo pa ka lage moun sa yo dan lanati, ni yo nenpòt ki kote, ni kote yo pa vle pran yo. Yo te fè yon dil avèk prezidan Salvadò a, ki dakò pou l pran yon seri de moun pou l mete nan maksimòm sekirite prizon pou yo. Donk, se an fonksyon de dil sa pou yo te bay prezidan Salvadò a 6 milyon dola pou dil la fèt. Donk, sa vle di ke se pa yon kesyon de menm ki peyi ke w soti, pa ki peyi ke w soti. Se èske malerezman ou te man pami gwoup moun sa ke ou te pran nan moman an, epi yo deside ke ba dja, si y ap voye yo ale. Men lè kounye a la, jij la di non, te gen de moun ki gen dwa pou yo tande yo devan yon jij, fò w vini avèk kisa moun nan te fè, pou yo analize dosye a avan ke w deside ke w ap voye moun nan. depòte l ou pa. E byen bon, otorite yo te gen yon lame yo ki pa te dja pou ki peyi a, eksetera, voye moun yo ale. Men kounye a la, gen yon pwosedi ki retounen devan jij Bosbert ki di ke e byen gen criminal contempt. Paske mwen m sonje, m pase yon lòd ke m sipoze egzekite, ke m gen prèv ke avyon an te sou teritwa ameriken toujou, avyon an pa t sipoze ale lòt bò a. So kounye a la, menm dam ki responsab Department of. Homeland Security an, kounyè la li gen pou l al pale devan jij la pou eksplike poukisa desizyon ke l te pran an li pa t respekte. Pa bliye talè m t ap pale ke yon gran pa de defans moun ke n gen kounyè la se lajistis. Te pa t sipoze pran pa de defans. Ti madanm sa a se yon ti madanm ki fonksyone san fwa ni lwa wi. Donk
Andre te tann pou wè kisa konsekans yo ka ye. Paske jij la ka pran de desizyon ki ase pafè. An nou ret tann.
An nou rete tann. Men bagay yo anpil. E ke pase kounya la mèt Daniel gen moun se swa ki gentan travay yo gentan kanpe yo yo pa ka al travay. Gen moun ki gentan gen lèt 90 jou oubyen 60 jou chita lan men yo la. Kote travay la di yo aprè dat sa a yo pap ka tounen ankò paske nòmalman tps la te sipoze fini fevriye 2026 e ke bon kounya la nou fevriye se ou konpran se aprè demen e kidonk ou ka konprann ki tansyon ki latwoublay sa mete lakay moun e se pa de moun ki nan lari a non kap mache ak tèt cho. Moun yo ap kriye maten midi swa, moun yo chaje avèk strès, moun ki lan lwaye k poko konn kouman yo pral peye lwaye a aprè 2 mwa, moun ki poko konn kisa yo pral fè ak pitit yo, pwoblèm yo anpil mèt Daniel.
Li difisil lè ou pa nan pozisyon yon moun epi pou ap di moun nan kalma. Ekstrèmeman difisil. Alòske nan pozisyon sa e nan sitiyasyon sa ke n ye la kounye la sèl sa ke nou ka di moun yo, se kalma. Se poze, pran san w, pa fè nenpòt kout tèt, pa di nenpòt ki koze, pa pran nenpòt ki desizyon a la va vit. Se vrèman pran san w pou w reflechi ki sa w vle fè. E nan sans sa a, premye konsèy ke nou te bay deja, ke n ap rebay ankò, ke n ap toujou bay nenpòt ki moun, 356 mil moun ou plis, Ou mwens ki ta va nan sitiyasyon sa a, gen yon avoka. Gen yon enstitisyon ke w ka kontakte pou ki pale pou ou, ki pou defann dwa ou. Pa annik leve konsa al pote tèt ou ale oubyen a mwens ke w ap pran desizyon pou al tounen lakay ou, konnen ki sa w pral fè lakay ou, tanmye ou retounen lakay ou. Men si w nan peyi a toujou, deside rete nan peyi a, Chèche konekte avèk yon avoka oubyen yon gwoup avoka ki ka ede ou. Gen anpil enstitisyon ki deyò a pou sa, ki bay de sèvis gratwi. Si w pa ka peye, chache yon nimewo, kontakte yon. E la nou te genyen de non, pa egzanp, nou gen National Immigration Legal Services Directory. Bon, se an angle nou bay li, malerezman. Se konsa li ye, se National Immigration. Legal Services Directory se yon gran website ki bon pou tout eta yo nèt. Ki enstitisyon ki bay de sèvis gratwi ki pi pre lakay ou? So si w ale nan website sa a, ou mete zip kod ou, l ap di w men ki kote gen yon biwo, men ki ofis ou ka ale, men ki ofis ou ka ale ki a ba w de sèvis gratwi. Nou pa gen enterè nan jan sa ye la kounye a la pou nou prezante nan ice oubyen pa menm nan ice nan uscis paske ice la se yon lòt enstitisyon paske ou te gen yon randevou swa devan jij oubyen pou kèlkeswa rezon an sitou sitou si w te gen yon òd de depòtasyon ki te siyen Menm si se te 30 ans de sa kont ou. Depi ou te gen removal of deportation, depi ou te resevwa yon lèt ki make removal, ki te make deportation, tanpri souple, tanpri souple, depi nou te gen yon lèt ki gen yon bagay konsa ki ekri, chèche wè yon avoka. Make sure ke nou gen yon nimewo yon moun ke nou ka rele. Si nou gen pou nou prezante, lè nou gen pou nou prezante, pa ale pou kont nou. Dèfwa yo ba yo posibilite pou fon seri de entèvyou remot, via zoom, kèlke swa opsyon ke yo bay pou fèl remot la. Pran opsyon sa yo. Paske depi ou anndan, aparamman, mwen di aparamman paske m pa te li. nòt la mwen menm, men nou tande ke gen yon nòt ki ap sikile, kote ke moun ki ap travay o nivo diferant enstitisyon nan imigrasyon yo, uscis, ice, eksetera, eksetera, antre yo y ap pale jij, whatever. Pou lè yo envite yon moun vini, prensipalman fraud unit ki gen anndan uscis la, si dosye w te gen yon ti bagay ki pa t klè ladan, e ke yo estime ke sa ka petèt fraud, epi yo mande w pou w prezante. Otomatikman, yo antre yo, y ap tèks, y ap pale pou konnen èske y ap fè ice tou pran ou pandan w vin nan randevou a. Sa se pawòl k ap spekile men nou pa gen fondman l. Nou pa genyen yon bagay ki etabli pou di se sa ki desizyon an ye. Men aparamman gen yon tchat konsa ki sòti, ou konnen jounalis isi yo fè anpil. envestigasyon e ke ta va wè yon bagay konsa kote ke nan forum avoka yo nan pale sou sa anpil pou di ke ta va genyen yon bagay konsa ki nan lari a kote ke antre moun yo depi avan menm ke ou vini gen tan gen de kominikasyon kap fèt pou konnen ke ok sa nap tou pran la donk sa vle di ke ou menm ki konnen ke dosye ou te gen yon ti pwoblèm ladan asire ou ke ou gen yon avoka ki al ansanm avèw. Li gen dwa pa ka mete w deyò, men omwen w ap gen yon moun ki temwen, ki prezan, ki anpeche gen yon seri de bagay ki fèt. Ou ka gen yon moun ki la, ki ka al fè lè demach nesesè pou mete w deyò, pou yo pa pete kouri al avè w nan yon zòn ke w pa konnen. Paske gen de bagay ki rive, imigrasyon gen dwa konn kounye la nan Nouyòk, epi menm kote yo mete w Nonbis, ou ka ateri Lwizyana aswè a la, epi yo depote w pa yon w ap chèche, yo pa konnen ki kote w ye. Donk, tanpri souple, asire nou, sitou si nou te gen Removal of Deportation, ke nou gon avoka si na pwale nan nenpòt ki biwo imigrasyon. Men, malerezman, bagay sa se yon gwo dezòd li ye, e pa gon moun ki ka la pou mete fen oubyen k pou di otan. Sa a se pi gwo, se pi youn nan pi gwo concern ke m genyen. Bon, èske gon moun ki ka la pou di. Pou mete otan prensipalman se kongrè a ke l ta sipoze kot men malerezman nou konnen ki sa majorite a ye nou konnen ki jan ke yo fonksyone e malerezman tou nou seri de kominote gen anpil moun yo prefere chita lè gen eleksyon olye ke y al bay kowòm a moun yo panse ki ta ka itil yo a pase gen de moun ki o nivo gridines di a yo pral fè yon mil dola ankò e kòm si se te lajan ke yo ap voye fè yo kado alòske le pi souvan se yon kòb ke yo te bay deja ke yo vle tounen ba ou. Enben yo prefere vote, nou ta ka di, nan le sans laj, a lankont de enterè yo, pou yo kapab benefisye yon ti enterè pèsonèl. Swadizan. Alòske ase souvan, lè w gade tout sa w pèdi, w ap mande w èske anfèt sa te vo l kou. Donk.
Ou menm lè menm lè se pa ou menm ki pèdi ou ap chaje lòt moun ke w konnen ou se fanmi zanmi ki ap pèdi. Se te kominote antyè ki vrèman ap disloke kounya la. Lè w gade sa pa egzanp sa k ap pase pa rapò a la Somali. Eske se yon pwoblèm pèsonèl pa rapò a reprezantan ki dorijin somalyèn kounya la menm ki ap repèkite sou tout popilasyon an ki nan zòn Minnesota? Eske se yon pwoblèm pa rapò a gouvènè a ki li menm men. Kèlkeswa sa l ta va ye a, èske yo oblije repèkite l sou tout yon popilasyon? Li pa ta sipoze sa. Men malerezman pa gen moun ki kanpe pou lenstan, oubyen pa gen anpil moun onivo Kongrè a ki kanpe pou ki fè fas kare oubyen pou ki ta mete ansanm avèk de lòt gwoup denterè pou ta va di non, nou pa sipoze fè l konsa, men sa lalwa a di. An nou respekte lwa, an nou fè l an fonksyon de sa konstitisyon avèk lwa peyi a mande pou fè. Vwala, kounye a se youn nan pi gwo pwoblèm ki gen lan peyi a.